Tout sosyete k ap byen fonksyone sou latè, li gen yon sèl bagay k ap mennen l, li rele lalwa. Se lalwa ki defini dwa ak devwa chak sitwayen nan sosyete sa a ki pou pèmèt sosyete a byen mache. E se bèl bagay tou lè w ap viv nan yon sosyete ou konn dwa w ak devwa w antanke sitwayen. Lè ou konn dwa w ak devwa w antanke sitwayen, non sèlman li ede w mache sou 13 ou pou pa pile 14 pou pa tonbe anba kontravansyon lajistis, men li ede w tou konprann lè yon moun vle pase dwa w anba pye pou revandike dwa w selon sa lalwa di. Dwa w se tout sa Leta dwe garanti w. Devwa w se tout sa ou dwe garanti Leta. Se poutèt sa, Jezibon Ipolit, nèg Kanal Kòk la, mwen vin avèk yon ribrik ki rele Kisa lalwa Brezil di nan ka sa a? Nou konnen objektif prensipal la, tout Ayisyen ki vin Brezil, se vin chèche travay pou yon lavi miyò. CLT, Consolidation des lois du travail au Brésil, nan article 473 li, li defini tout dwa yon fonksyonè genyen lè w ap travay fòmèlman o Brezil. Se pou sa, Nèg Kanal Kòk la vin avèk ribrik sa a ki di, Ki sa lalwa Brezil di nan ka sa? Ebyen, jodi a nan ribrik sa a, nou pral wè Kisa lalwa Brezil di nan ka yon fonksyonè ki ta rate jou nan travay li, èske patwon an ka diskont li, èske patwon an pa ka diskont li? Si patwon an ka diskont li, ki lè patwon an ka diskont li? Si patwon an pa ka diskont li tou, ki lè patwon an pa ka diskont li? Nan ki ka si patwon an diskont ou, ou ka Al revandike nan ki lè tou si patron an diskont ou konnen se la lwa ki ba li pouvwa sa poul diskont ou ou sou kanal Jezi bon Ipolit la pa fè wonn pòt aprè kòk la fin chante nap tounen nap vin ba ou plis detay konsènan sijè sila. Merci paske w rete avèk nou pou swit videyo a zanmi pa w sèvitè w Jezi Bon Ipolit nèg kanal kòk la nou de retou pou n vin ba ou plis detay konsènan kisa lalwa brezil di nan ka yon fonksyonè k ap travay fòmèlman lè nou pale fòmèlman sa vle di fòk ou gen yon kontra ki siyen avèk antrepriz sa lè sa ou konnen w ap travay fòmèlman otreman di nou ka di lè w ap travay kanè siyen CLT konsolidasaun das Leis do Trabalho Nan Brezil, ki sa l di nan ka yon fonksyonè ki ta pèdi jou nan travay li? Ok, nou pral sèlman soulinye pou ou nan ki ka patwon an pa ka diskont ou. Men tout sa ou wè nou pa site la yo, si ou ta wè se pou youn nan rezon ke nou pa site yo pèdi jou nan travay ou yo diskont ou, ou pa menm bezwen pèdi tan al revandike, konnen lalwa pa garanti l. Men nou menm n ap site sèlman Nan ka, lalwa garanti si ou pèdi jou nan travay ou pou rezon sa yo, e lalwa tou li defini kantite jou ou ka pèdi pou chak rezon sa yo, si tout fwa ou ta wè se pou youn nan rezon sa yo ou pèdi jou nan travay ou e ou pèdi kantite jou lalwa garanti ou la, patwon an ka diskont ou, ou ka ale lan resous zimèn travay la wal revandike. Men si tout fwa ou ta wè se pou yon lòt rezon ke nou pa site la, ke ou pèdi jou nan travay ou, ou pa menm bezwen pèdi tan al revandike, konnen lalwa pa garanti l. N ap kòmanse. Si ou pral marye, depi w ap travay fòmèlman, sa vle di kanè siyen, ou gen kontra avèk yon antrepriz, ou pral marye. CLT, ki se Consolidação das Leis do Trabalho do Brasil, li garanti w ou genyen 3 jou konsekitiv ou ka pèdi pou w al marye. Sa vle di ou ka fè 3 jou youn dèyè lòt pandan maryaj ou a pou w pa al travay san yo pa ka diskont ou pou rezon sa. Dezyèmman, don de san. Pa egzanp an Ayiti, nou konn deside fè don de san, n al Lakwawouj n al bay san. Si tout fwa ou al bay san, Ou genyen sèlman pou prezante avèk yon sètifika jistifikatif nan Resouzimèn Travay la pou montre ke ou ta al fè don de san jou sa a ou pat vin travay. Pou rezon sa a, yo pa ka diskont ou. Men, m ap note pou ou, ou ka fè sa sèlman yon fwa pa ane. Si w ta fè sa yon dezyèm fwa pandan ane a, ebyen dezyèm fwa ou fè sa a, y ap diskont ou kòrèkteman paske ou ka fè l sèlman yon fwa pa ane. Twazyèmman, nesans d'un enfant. Si ou se yon manman, ou akouche, ou ka fè 120 jiska 180 jou lakay ou san yo pa ka diskont ou pou sa. Si tout fwa ou son papa, ou ka fè 5 jou san yo pa diskont ou. Otomatikman, si ou son papa, otomatikman timoun nan fèt, ou pa bezwen mande atestado nan lopital la. Sèlman, pran ak de nesans timoun nan, ou fè yon kopi ladann, ou pote l nan resouzimèn travay la, ebyen, deja, yo pa ka diskont ou paske li ba ou dwa a yon konje patènite ki egal a 5 jou. Katriyèmman, si ou pral patisipe nan konkou dadmisyon inivèsite, ou ka pèdi jou sa. Men se sèlman Jou egzamen an ou ka pèdi, ou pa ka pèdi lòt jou ankò. Ou ka pèdi sèlman jou egzamen an. Il sifi ke ou pwouve ke ou ta al nan egzamen konkou d'admisyon fakilte pou jou sa a, ebyen yo pa ka diskont ou selon lwa travay nan peyi Brezil. Senkyèmman, se si ou gen yon paran ki mouri, swa madanm ou, pitit ou, frè w, sè w, oubyen yon moun ke ou responsab. Lè sa a, ou gen 2 jou pou w pa vin travay. Pa bliye Brezil yo pa jwe avèk mò. Ou mouri, depi ou mouri yo antere w. Ou gen sèlman 2 jou, kèlkeswa sa moun nan te ye pou ou a, ou gen sèlman dwa a 2 jou pou w pa vin travay pou yo pa ka diskont ou. Si w fè yon twazyèm jou lakay ou, ebyen yo gentan gen dwa pou yo diskont ou pou twazyèm jou sa a ke ou pa vin travay la. Sizyèmman, Konsiltasyon Medikal Si ou s on fanm, ou ansent ou gen randevou lopital nan jou sa a, ou ka ale nan randevou w la san pwoblèm ou pa vin travay, yo pa ka diskont ou pou sa. Oubyen tou, si ou pa ansent, se malad ou malad, il sifi ke doktè a ba ou yon atestado, ebyen lè sa a, yo p ap ka diskont ou pou rezon sa. Setyèmman, se mennen pitit ou lopital oka ou timoun sa a ta malad. Sa se yon dwa tout manman ak papa pitit k ap travay fòmèlman Brezil genyen. Malerezman, anpil nan yo pa konn egzistans dwa sa a. Byenke se yon sèl fwa pa an, men kanmenm li ka epanye w de yon diskont nan travay ou. Lè ou gen yon timoun ki poko gen setan, de zewo a sizan, si timoun sa malad, nan jou pou w ta al travay la ou ka kite travay la, ou mennen timoun sa lopital. Lè ou rive lopital la, w ap mande pou yo ba ou yon deklarasyon dakonpanyeman. W ap sèlman pote deklarasyon dakonpanyeman sa a nan resouzimèn travay ou a, lè sa a, yo p ap ka diskont ou, se lalwa ki garanti ou dwa sa a. M ap raple ou, dwa sa a, ou genyen ni yon sèl fwa pa ane. Pa poze m kesyon, èske timoun nan pa ka malad plizyè fwa pandan ane a? Èske si timoun nan ta malad pou yon dezyèm fwa pandan ane a, Fè yon lòt moun al lopital avè l si w pa vle yo diskont ou, men lalwa ba w garanti sèlman yon fwa pa ane. Uityèmman, anwolman e sèvis militè. O Brezil, li obligatwa pou yon jèn gason fè sa yo rele sèvis militè. Si tout fwa se pou sèvis militè ou pèdi jou nan travay ou, ebyen pou kantite jou yo bezwen nan sèvis la, travay ou sa a, li pa ka diskont ou, y ap sèlman ba ou dokiman legal pou w pwouve ke ou te nan sèvis militè, ebyen yo p ap ka diskont ou nan travay ou pou rezon sa a. Nevyèmman, se si toutfwa ou te gen pou prezante devan tribinal pou kèlkeswa rezon an, Swa pati jire ou temwen, sa vle di, menm si se ou ki te nan pwosè a oubyen ou se yon temwen nan dosye a, depi tribinal la bezwen disponibilite w jou sa a li fè apèl avè w, ou mèt ale san pè, san krent, ale nan tribinal la san ke travay ou a pa ka diskont ou, il sifi ke tribinal la ba ou dokiman legal pou pote nan travay la pou pwouve ke se yo menm ki te bezwen disponibilite w nan jou sa a.

Kite m di nou, gen de benefis yo ba ou nan travay ou a ki gen rapò sèlman avèk jou ou travay. Sa vle di, osito ke ou pèdi yon jou pou kèlkeswa rezon ou pèdi jou sa a, w ap pèdi benefis la. E sitou, si benefis sa a konn vin jwenn ou sou fòm lajan likid, Lan foli apagamento a, si yo konn tou mete kòb sa a sou kòb kontra travay wa pou ou, ebyen kòb sa a li menm ou pap resevwa l pandan ke ou te nan atestado a. Lò se youn nan rezon ki fè ou wè, wap wè gen yon diferans pa rapò avèk jan w te konn touche lè ou pat pèdi jou ditou avèk lè ou vin pèdi jou byenke ou bay atestado a. Paske atestado a li menm li genyen dè benefis ke li pa ka kouvri pou ou lalwa pa garanti benefis sa yo si ou pa al travay ou pèdi yo kòrèkteman se te zanmi pa w sèvitè w Jezibon Ipolit nèg kanal kòk la n ap kwaze avan lontan pou yon pwochèn videyo.